Ok, la m pral montre nou kote ke mwen te fè retrè. E mwen te vle fè kapti dekran pou nou. Yo pat banm otorizasyon pou m fè kapti dekran. An rezon de... Bay ki trase. Mentenan, m te moutre nou kont lan deja lòtrejou nan yon videyo. Mentenan m fin fè retrè nan kont mwen an ki te se 5 mil ou la mwen te retire. M te gen 4 konbyen dola. Kounye a nou wè e m te gen 5 mil ou la pwen 14. M retire 5 mil ou la rete 0 vigil 14 dola. Mentenan n ap wè anba. La a, n ap wè gaye 4 pwen 86 dola, 4 dola pwen 86 de pli pou ankese. Sa vle di rete n 4 dola pwen 86 ankò pou n kapab fè retrè ankò. Mentenan, si nou gade apre aktivite, pandan jounen jodi lendi 18 lan, n ap wè m ranpli 3 tach, yo di 3 tach an kou degzamine, m fin ranpli 3 tach sa yo, e pi yo di m. 18 mas ankò an atant seng dola ankesman mobil top up sa vle di ke la m fè retrè seng dola sa se aktivite pandan tout jounen yo an wan ki an kou yo se la yo e bèy lè w peze pòt fèy epi wap jwenn tout bèy sa yo. E nan pwen 5 dola nou wè an, sa se yon retrè ke m fè. Bon, m ale sou li. Ok. Nou wè, an atant anlè. Sa vle di ke li poko monte sou moncash mwen. E mwen fè l, y ap egzamine l pou yo kapab voye sou moncash. Sa pran anviron 24 èd tan. Li kapab pran mwens.

Sa vle di ke nou kapab wè sa. Epi termine. M te fè termine deja, m pa bezwen al nan termine. Sa se jis ouvè m te ouvè l pou nou. Nou kapab wè kèk bagay. Ok. Se konsa. Jan m te di nou an. M retounen nan tach yo. Aktyèlman la m fin fè, m fin ranpli tach. Nou wè gen yon tach k ap telechaje. Nan tach nou sot ranpli yo, n ap wè anba a, enpòtasyon termine. Sa vle di la, m gen 48 minit restan pou tach sa kapab fin egzamine. Li kapab egzamine, bon, se te fon nan mizajou. Ok, m fon ti mizajou. Li ale. Se nan ankèt tach yo ye. Wè, ankèt mwen se 0. Rekomande. 2, Tach sa yo nou wè anba a la, sa yo m ap pase la a, yo pa peye. Yo pa renimere. Yo di tach non renimere. Sa vle di yo pa peye w pou yo. Men poutan, ou kapab debloke plis de tach delokalizasyon. Si w ale ladan, ou al ranpli tach sa yo, se montre l ap montre w kòman pou kapab ranpli e pou kapab fè plis tach toujou. Pou kapab fè plis tach toujou, si w vle. Enfòmasyon pou ka prezante. Se a di tach de fòmasyon gide miyè. Bon, m pa konn si se pratik paske m pa ouvè l. Bon, depi yon bagay pa gen lajan, m pa bay. Afiche plis. Ok, bon. Se de sèl la ou ye, ok. De miyè pratik an matyè de tèl bagay. Bon. Si m vle ran, m pa gen anyen ap fè, m kapab toujou ranpli yo. Lè sa l ap ban m plis enfòmasyon sou sa, men li pa peye. Ou fèy se avantaj mèt platfòm nan ok se sa m te vle montre nou m ale montre nou kont mwen se ou ouvè kont lan lè w fin telechaje w ap vini sou play store oubyen google play epi w ap ouvè yon kont avèk email ou l ap mande w non prenon bagay sa yo epi email ou w ap mete email envite de zami a rejwenn premix Bon ou kapab voye lyen an bay plizyè moun banm voye lyen an pou nou son fason poun kapab ok se ton plezi merci mwen tou kwè ke son fason nou kapab fè ti kòb nou li kapab pran tan paske kòt lan bagay la pa fèt fasil lèm diw la pa fèt fasil lèm diw pran tan an tou ti kont yo ba. Lè w pa gen anyen w ap fè konsa, ou gen ti kont yo, lannwit byen ta nenpòt lè li te ka ye a, epi yo pa pran etach yo. Sa vle di ke si m gen 5 jou m pa ale, lè m parèt m ap twouve tout tach yo. Y ap anpile nan men m. Lè m gen tan, m ranpli yo, epi ti kòb la l ap monte. Lè w pa gen anyen w ap fè, ou fin gade yon ti videyo ou wè, epi lè w pa gen anyen w ap fè, epi w ranpli ti tach ou. Sèlman Li yo, depi yo konstate ke kantite li pase si gen wob, se wobo kap fè bagay la, li konnen mig nan ki kantite de tan ou kapab li epi pou konprann anvan pou chwazi. Si li yo estime ke 4, 3 a 4 minit sa a ou ta dwe fè pou ranpli tout tach lan ou pa ran e li fèt nan mwens tan, E yap refize tach la. Yap refize, yap wè ke se ou triche paske ou pa li yo vre, ou sèlman chwazi pou ranpli tach la epi pa gen anyen ki fèt vrèman. Ase yo gentan konnen nan konbyen tan yon moun kapab pran pou kapab ranpli tach la. Ebyen, se ton plezi. Si moun nan pran plis tan, lap pran 4 minit. Si mwens tan tou, lap pran, janm di nou an, 3 minit. Ebyen, ok.